Se kounye a lapolis ap frape ekip 400 mawozo lanmò san jou a paske nan Kwadèboukè, operasyon yo pa kanpe ou dimwenske entèvansyon yo pa kanpe. Lapolis atravè DDO 1, Vladimir Paraison, yo klèman di ke fòk yo jwenn yon bout avèk ekip 400 mawozo ke lanmò san jou ap dirije ki pran komin sa an otaj depi plizyè lanne. Batay lan sere, batay lan pa piti. Lapolis se vre ke yo ankò ap tann de lòt gwo mwayen, men avèk sa yo gen nan men yo la Désir Sévère Claude, yo kontinye ap frape, ap manyen e nèg 400 mawozo yo. Jan ke n konnen l deja, pandan wikenn nan, nan divès kote nan Kwadèboukè, Plizyè zèfèyis ekip 400 Mawozo tonbe e ayè dimanch lan an swè samdi pou louvri ayè dimanch maten bagay la te mangonmen nan divès kote e pou pi piti gen prèske 10 bandi ki tonbe e gen plizyè twonson wout ke bandi yo te koupe lapolis oblije alò lapolis bouche yo e se de menm reyalite tou nan Mirbalè kote ke bandi yo ap pete kouri sa k ap tonbe anba bal, sa k ap pran bal cho nan kò yo e sa ki jodi an la tou men pa konn ki kote pou yo mete kò yo. E popilasyon onivo de Mibalè an nan divès kote kontinye mobilize e ap pran de dispozisyon atravè Bakòp Feray pou di ke nòmalman enben sitiyasyon ensekirite an li la twò lontan e fòk sa kanpe e fòk li sispann. Menm jan tou dimanch ayè an,

Nan gwo difikilte, gen gwo batay ki kòmanse ap fèt ant aktè ki t al siyen pak gouvènabilite an avèk Alix Didier Fils-Aimé. Kòmanse gen de gwo batay paske bagay la klè Désir, bagay la klè Sévère, bagay la klè Claude e zanmi entènot nou yo, men gato a genlè ap mal separe. Gato ayiti an me vye zo ko tande ke fize mete di rete pa rete vyann nan me fize ap separe vye zo sa nan separe vye zo sa mesye dam gen de gwo batay gen de gwo goumen antre yo menm an di ant fizeme avèk menm ansanm de aktè k tal siyen pak gouvènabilite sa e pa bliye tou Opozisyon pliryèl lan, li menm li detèmine, li mobilize, li motive pou l di ke Alix Fils-Aimé, enben, li pa gon kat an blan. E de menm tou, anbasadè Kanada an Ayiti, André François Giroux, li klèman di avèk, enben, PM Fils-Aimé, raple l byen, gade sa k rive Ariel Henry, gade sa k rive, enben, KPT an, bat pou sa k rive mesye sa yo, pou sa pa rive l. Kòmandè Guy Désir, Sévère et Claude Nader Antoine, Désir Kòmandè Guy Avant. Felisitasyon nou bèl epi anfòm m trè kontan pou nou rejwenn dan lide pou kontinye enfòme zanmi entènot yo ki ap gade e tande nou epi patou lapolis atravè direksyon kominikasyon polis nasyonal dayiti an dicop ayè te mete on nòt de près deyò pou te kominike on bilan pwovizwa ou pasyèl sou kad operasyon ki ap mennen pandan wikenn nan nan zòn Taba, Kwadèboukè. Selon sa lapolis fè kwè, gen omwen 6 bandi ki tonbe. Nan kad echanj ak lapolis, gen omwen 4 machin blende ke bandi yo tap itilize ki imobilize, sanzoubliye yon ansanm de aks woutye ke bandi yo te koupe ke lapolis rive pran kontwòl ansanm espas sa yo. Nan lè ki ap avanse la yo, nan lè 3 zè, ta dwe genyen Yon konsèy gouvènman. Yo rele yo konsèy dè minis, mwen menm m toujou pridan nan kesyon konsèy dè minis lan, paske nou konnen ki jan konsèy dè minis li òganize, mwen avèk Blaise Peterson, Jean Wilner Sévère, Claude Naider Antoine. Nou pa kab vin fè sa la pou n ap repete sa nèg yo ap di, pandan nou konnen nèg yo andeyò lalwa, nou konnen ki sa konstitisyon an di pou yon konsèy dè minis li òganize. Men sa k ap fèt la la se konsèy gouvènman. Li ta dwe òganize ozanviyon 3 zè a 4 è, èske l ap reponn, men si li reponn Blaise Person, anpil nèg ki te dòmi pou sware dimanch lan k leve lendi an la ki toujou minis, eben nan 3 zè 4 è yo gendwa pa minis ankò nan desizyon ki pral pran fas avèk desizyon sa yo. Anpil non deja ap site, minis edikasyon nasyonal la li pa asire, li kab pèdi djòb li. Menm jan nou sonje minis ekonomi a avèk finans lan, paske non l te site kòm moun ki ta pral pran djòb premye minis lan, li te pèdi djòb li. Èske sa pral fèt? Ansanm entèvansyon ak operasyon polisyè yo, y ap entansifye nan depatman Sant peyi a. Anpil gwo bourad ap eseye dòt obay. Pwès yo kab pèmèt ke popilasyon ki nan kouri kite lakay yo kapab retounen. Sa ke popilasyon an mande. Men plènsitèson, nou kab remake nan espas laka sa a, anpil zosman. Zosman sa yo eske se zosman bandi ke yo ye? Oubyen se zosman manb nan popilasyon ke nèg yo kidnape e yo touye nan espas laka sa a? Nou tout nou kab konstate sa, kote mesye bakòp feray yo ak lapolis ki travay de konsè kab prezante ansanm zosman nan espas la. Anpil gwo kesyon ap poze nan nivo depatman Latibonit, malgre gen de blende ki rive nan depatman pou ranfòse lapolis, pa gen yon entèvansyon ki rive fèt Sa li pèmèt anpil moun yo trè sispèk sitou nan nivo depatman y ap kesyone ki vrè responsab direktè depatmantal polis lan la n ap pale de Jean Alex Pierre Louis. Nan minit ke n ap pale a gwo presyon nan dezyèm seksyon kominal Ti Rivyè Latibonit zòn Grasèt, zòn Gewo pou pi piti 2 moun pèdi lavi yo ak divès lòt blese al pran swen ke ka yo nesesite se reprezaj bandi baz Gran Grif yo al fè De semèn apre, youn nan manm gang nan ki rele Watson Dorsainville te rive pèdi lavi l apre yon tantativ kidnaping, popilasyon te pote boure sou li yo te koupe tèt li, enben bandi yo al fè represyon nan espas sa a. Yo pote ale ansanm objè ke moun yo te genyen ki koz ke moun yo ap lanse SOS pou mande otorite yo pran responsablite yo. 26 desanm, nou ta ka di se jodi a menm, jou J pratikman, ki pèmèt. ke pati politik yo, regwoupman politik yo pou y al kòmanse defile nan KEP a, pou y al enskri pati politik yo pou pwosesis elektoral la. Ki jan sa ye? M kwè Jean Wilner Sévère, si w fè kout je nan zòn KEP a, w ava di nou èske l wè de lidè de pati politik k al defile nan espas lan pou al enskri pati politik yo. Centre Ville de Port-au-Prince. Sitiyasyon an toujou rete trè tandi, trè difisil. Moun yo toujou pa kab moute ak desann nan ansanm aktivite yo. Woul sou DIEV a, Claude-Naider Antoine, toujou nan espas sa a pou pote detay. Wout nasyonal nimewo 1 an nan rantre nò a, Kwadèboukè, Taba, Pa bliye, depi se nan espas sa yo ke nou prale, nan plèn nan, se Claude-Naider Antoine ki pral kominike n ki sa k genyen, paske lapolis di n gen divès bandi k tonbe, gen divès machin ki imobilize. Nou pral gade ansanm sa yo, Blaise Peson, Jean-Wilner Sylvestre. Pandan, nan paj entènasyonal la, Gen de enfòmasyon ki kontinye ap vini depi samdi pou jiska dimanch li te fè Lakwa Wouj Iranyèn te pale de yon afè de 104 moun ki te pèdi lavi yo nan kad atak ki ap fèt e yo te menm avanse de 747 moun ki te soti blese ka al pran swen ke ka yo nesesite e otorite amerikèn yo yo menm pale de 3 avyon yo ta gen ki resevwa de frap yo te di ke yo pral mennen ankèt pou vini avèk detay yo. Toutolon de emisyon Blaise Peterson n ap vini avèk bokou plis detay pou zanmi entènot ak telespektatè Men sa k nouvèl yo Blaise Peterson. Bon e Sévère kòman nèg ye dabò m ap salwe Sévère ou anfòm?
Sévère bonswa Blaise bonswa Claude bonswa tout moun nou kontan retrouve w pou yon nouvèl emisyon mitan jounen an. Claude Nader Antoine ou konnen lari alò lari a se ou menm Kwadèboukè a enfòmasyon se nan men w li ye Claude se yon plezi pou nou ansanm.
Mezanmi de som bonswa avèk Désir Venès bonswa avèk Jean Wilner Sévère bonswa avèk tout zanmi entènot nou yo ki toujou makonnen ansanm avèk emisyon mitan jounen an jan w di l la Blaise nou pral gade kisa ki gen kòm enfòmasyon sitou nan rantre nò peyi a e presizeman nan komin Kwadèboukè Paske depi wikenn nan la pou n di byen depi vandredi ebyen fòs de lòd yo pmc, task force yo menm yo ap frape zèfèyis yo menm ki nan komin sa a. Nou pral gade kisa ki genyen kòm done kòm enfòmasyon blèd pete sa. Ebyen jan m te di talè a m aprann ke nan sware te samdi a e okou de lanwit tout kayè dimanch nan maten Moun nan divès blòk avwazine e nan Kwadèboukè sitou nan zòn Kafou Marasa, nan Duval, nan Remi, nan Site Doudoun, be, yo te trè panike paske te gen anpil detonasyon e ayè dimanch maten lapolis fè konnen ke yo mennen operasyon entèvansyon nan zòn sa a, gen plizyè bandi k tonbe e yo menm bay non pou di ke chif alò pou m di byen, yo pale de 6 bandi ki tonbe. Ki sa w ka ban m li an detay Claude?
Wi, Jean Diabès Pierson depi samdi dan la sware. Anben moun nan ki ap viv nan plèn nan sitou nan m kapab di komin kwadèboukè avèk zòn ki vwazinen yo, si m di zòn ki vwazinen yo m kapab di w santo 25, m kapab di w li lakwa, m kapab di w bon repo, gwo avèk ba bon repo menm moun ki anndan m kapab di w dèyè pòs, zòn dèyè pòs la, zòn dèyè pòs bon repo anben yo menm yo t ap tande anpil detonasyon. Kite m di w pou samdi swa ki sot pase la Blaise Peterson Pou louvri dimanch ki t ap premye premye mas 2026 la, Les Peterson se te tout nwit lan nèt nèt nèt nèt. Tout nwit lan nèt enben te genyen kout zam ki t ap tire nan komin Kwadèboukè. Men presizeman kout zam sa yo menm yo te sitou t ap. an tire nan zòn kafou marasa avèk zòn yo rele dyaboul la dyaboul e m ka m te toujou konn di nou sa e dyaboul se yonn nan zòn enben anpil chofè machin yo menm yo konn nan pase e pou evite pase kafou marasa pou evite pase e m kapab di ou travèse pon kaba dyaboul la li menm se yon yon wout segondè. ki konn pèmèt machin yo menm yo ale pi vit. Enben se nan espas sa yo e nan samdi swa poum jou dimanch ke te gen tout kout zam sa yo, tout detonasyon sa yo. Se 2 foul otomatik, se 2 foul otomatik plis pèsonn enben ki tap tire nan zòn sa yo pandan tout nwit lan. Moun ki tap ki tap dòmi sitou nan zòn kote detonasyon nan yo tap fèt la te trè panike. E se si menm moun ki te a distans, menm moun ki te a distans, yo menm yo te trè panike paske yo pa t konnen ki sa ki te genyen, ki sa ki t ap rive e pa rapò avèk volim katouch. Se de foul otomatik ki t ap pase nan zòn sa yo. E nan dimanch, bagay la li menm li t ap kontinye kote ke lapolis li menm li t ap avanse, li te kontinye ap avanse. Avèk operasyon sa a, paske misye tantou 3 jou la, enben lapolis li menm li depoze valiz li nan zòn sa a, enben jiska dimanch lapolis ta pral fè konnen gen plizyè zèfèy yo menm ki tonbe ki pa leve plis pase 6, enben ki tonbe e ki pa leve sa se sa yo wè avèk je yo paske bèz pèsonn batay la li menm li ta fèt pandan dan lasware li ta fèt dan lasware e si gen yon de twa ki tonbe fòs de lòd yo menm yo ka pa gen yo ka pa gen done sa. Men, selon nòt ofisyèl lapolis fè konnen gen 6 zèfèyis malfra yo menm ki tonbe nan perimèt Kafou Marasa avèk zòn ki vwazinè yo. Kouman sa li menm li ye pou jiska jounen sa a? Men m ap di w se yon komin Kwadèboukè jiska moman m ap pale ansanm avèk ou la. Sitiyasyon li menm li toujou rete tandi, toujou rete dejenere. Se vre, pandan jounen sa la m kapab di w pa, alò, Poko, map di l konsa, poko genyen fò detonasyon gwo echanj de tir nan zòn sa yo, men se yon zòn li menm ki toujou rete tandi, ki toujou rete sou presyon, sou tansyon, aktivite ki konn abitye ap fèt yo, yo menm yo pa fèt nan perimèt sa, si n gade nan nivo kafou meyè, kafou meyè, kafou bedè tou, se de zòn yo menm malfra yo, yo mete wòch nan yo. Pou mete wòch nan yo, e sa vle di la pou anpeche, pou anpeche, nou kapab di, fòs de lòd yo menm, yo rive nan perimèt sa yo, paske lè w tande frapman yo nan nivo Kafou Marasa konsa, lè w tande frapman yo nan nivo Site Doudoun avèk zòn ki vwazinen yo, enben, anpil, anpil nan zèfèy Siyoplès Pèsonn yo rekile. Lè m di yo rekile, sa vle di yo kite bouk la, yo kite bouk Kwadèboukè, yo pran direksyon Meyè, yo pran direksyon Despinòs, yo retounen nèt nèt, yo retounen nèt nèt, Enben se sak fè tou yo mete anpil kamyon wòch nan zòn kafou meyè paske kafou meyè a li menm li bay aksè pou al parèt anba mòn kabrit bay aksè pou al parèt anba mòn kabrit enben malfra sa yo nan nivo komin kwadèboukè yo kontinye kontinye ap m kapab di w mete wòch e pou bloke lari se vre Pandan an wikenn nan lapolis li menm li te la sitou avèk seksyon anjen lou a pou te kapab netwaye, debleye, bouche tou ke malfra yo menm yo te fè nan divès aks. Esesi lapolis tou li menm li fè konnen la, yo al pantan sou yon kachèt kòktèl molotòv, sou yon kachèt kòktèl molotòv ke malfra yo menm yo tap prepare pou te kapab siyen dezagreman enben sou blende ki tap ki ta sipo ki ta dwe travèse espas sa yo men lapolis tou pike dife nan kachèt sa a enben pandan wikenn nan kidonk gen avanse gen gwo avanse ki fèt nan nivo komin kwadèboukè PMC Task Force e divès inite nan lapolis la san pou m di byen bri, udmo e avèk lòt inite ankò menm yo te prezan e jiska moman an la yo toujou ap mobilize nan nivo komin Kwadèboukè pou mete kichòy nan men malandren ki ap simen dezagreman depi tanto plizyè ane nan komin sila Vens Peterson Desir Fritz. Men kounye a, se toujou dè entèvansyon eklè ke lapolis toujou ap fè nan zòn sa yo, fon ti bagay ale, fon ti bagay ale, e ou konnen chak fwa yo fon ti bagay konsa yo ale, bandi yo vin pi kriyèl, bandi yo vin pi mechan, bandi yo vin pi madanraje, e ou konn sa trè byen. Eske pandan, ann di, frap ke lapolis bay nèg yo la kote plizyè nan yo tonbe a, pou pandan yès aprè midi dimanch lan pou jodi lendi an la, pandan jounen sa a, èske lapolis fè prezans li nan de zòn stratejik o nivo de Kwadèboukè? Ke ou sa ou gen kòm enfòmasyon? Ke n pa bezwen site, site site ki n di sa.
M kapab di jiska prezan, Blaise Peterson, jan ou di a se kèk pa E klè, lapolis menm li fè depi plizyè jou e depi plizyè entèvansyon ki ap fè se nèg parèt chwa fè de twa jou epi kraze rak men depi vandredi a la m kapab di se te sonn e fòs de lòd yo yo toujou la jodi a la nou pa pral di men ki kote ak pa ki kote yo tabli katye jeneral yo Men gen plizyè aks m kapab di w e jiska dat yo toujou prezan. Jiska jounen m ap pale ansanm avèk nou la a, yo toujou prezan pou kapab jere perimèt la, pou kapab sekirize espas sa yo. E depi wikenn nan tou Blaise Peterson, panik lan li menm li ap grandi. Panik lan li menm li ap grandi parapò avèk dwòn. Blaise, lè dwòn sa yo tonbe gason m, se pa ti bagay piti. Se pa ti bagay piti. E si yon dronn tonbe nan nivo kafou marasa e an yon moun ki nan nivo dèlma 75 e sitou si tan an sonb lap santi sekous la ou pa ta di se nan dèlma 75 dronn nan li menm li tonbe sa vle di moun ki ap viv nan espas kote dronn sa yo menm yo ap tonbe a menm sa vle di moun ki nan ri lavwa moun ki nan meyè moun ki nan despinòs moun ki nan rakèt nan remi lè dronn sa yo tonbe mon frè Se yon bagay ekstraòdinè e sa ki panike, panike anpil, anpil, anpil manb nan popilasyon sivil la pa rapò avèk modèl frapman sa yo e moun yo menm yo gen gwo dout, gwo enkyetid e pa rapò avèk avanse sa yo ke lapolis menm li ap fè. Dayè, ou konnen se yon komin Kwadèboukè, mesye m toujou ap di l, e genyen kèk etablisman skolè yo menm malgre tou ki fonksyone, genyen legliz ki fonksyone, genyen mache ki fonksyone, enben depi vandredi a la sa a li menm ki vin mete a zewo modèl aktivite sa yo nan nivo komin Kwadèboukè-Presbytè. Sou. E si n tou gade yon ti kras zòn Santo, Lilavois, rantre nò peyi a, kwa e Kanaran, zòn sa yo, e si n ta tou gade zòn Sat Kazobò, Lakouwòn, a nan Nèrèt, Kafou Douyè, sa n ta kapab di avèk zanmi entènot k ap tande n la pandan l pou sware te dimanch la e pandan jounen lendi sa n ap pale a la?
Nou kapab di w nan zòn sa yo, an gade vrèman rantre nò la, si nou kite, si n ap bay komin Kwadèboukè do, ou di mwens m kapab di sa, enben nou kapab chavire nan nivo Kanaran, Kanaran tou ki toujou sou komin Kwadèboukè, men nou kapab gade l pou m di byen rantre nò peyi a. Yon rantre nò peyi Blaise Peterson li menm ki leve san pwoblèm, ki leve san pwoblèm.